Hello my babes, byenvini sou chanel mwen an ou di mwen sou si ou sou Instagram nan IGTV sa. Mwen kom mwen te anonse li ja ke mwen pwal pataje yon soma vek nou se krem koman ke mwen fe pou mwen kapab grandi kominote mwen sou Instagram. Men, grandi kominote ou sou Instagram se rev nou tout ki sou platfom rezo sosyo yo. E grandi. sou Instagram mwen te yon travay li mande tan e li mande tèt aktif. Se pou sa mwen konpile yon ansanm de teknik, yon ansanm de konesans ke mwen genyen. Mwen menm lèm ta komanse sou Instagram sa genyen kèk tan, pa anpil tan nan 3 mwa mwen pase de 500 abone a. 10000 abone. Si ou sou Instagram se paske ou menm tou ou ta renmen fè yon non. Ou ta renmen grandi kominote ou sou Instagram. Instagram se yon platfòm ki moun ki ba ou aksè pou kapab fè koun non menm si ou pa gen non. Instagram se yon platfòm ki kapab gen nou endepandan menm finansyèman. Instagram se yon platfòm ki la pou. Rann ou vizib pou rann ou popilè. E se pou rezon sa ke gen anpil moun ki ap eseye fonse sou Instagram. Tout moun ki komanse te komanse de zero abone e kounye a gen ki a konbyen milyon, de milyon abone, de santen d'abone e de dizen d'abone. Lè m t ap komanse, mwen te komanse san bi, mwen te jis lanse m sou Instagram konsa. Men apre kèk tan mwen vin. di fòk mwen sezi opòtinite sa paske nan tout mond lan gen gran atis ki fè non yo ki evolye ki gen anpil gran milyonè ki vin rich gras a enstagram se paske yo te fè yon non se paske yo te kòmanse e malerezman gen anpil moun ki inyore tout sa enstagram kapab fè pou yo. E se pou rezon sa ke mwen vin pote opòtinite sa ke mwen wè anpil jèn ayisyen vle sezi men ki malerezman pa gen moun ki pou bouste yo. Si ou gen yon talan, pa enpòt talan ke ou genyen an, pa yon kesyon de pa gen ankadreman. Ou kapab deside ankadre tèt ou. si ou deside grandi kominote ou sou Instagram. Ou kapab ankadre tèt ou si ou vle vann sa ou genyen, vann talan, vann potansyalite ou sou rezo sosyo yo. E se Instagram se yon nan mwayen ki kapab ede ou fè sa. Envestisman fòk ou fè nan tèt ou dabò. Paske pou yon moun vin ankadre ou, fò l wè ki sa ou ka fè. Li p ap wè ki sa ou ka fè, li p ap kòm si, li p ap envesti nan ou si ou pa deja montre l, ba l yon prèv de sa ke ou ka fè. Yon ong ki ap envesti nan yon òganizasyon, li gade ki pousantaj ke òganizasyon deja gen deja. Yon atis ki vin gran, ki vin gen yon pwomotè, li gade ki sa atis la ka fè. Se paske atis la te pèfòme yon kote, se paske li te fè yon travay de baz ki fè ke yon moun ka vin envesti nan li. Ebyen, se pou rezon sa a ke mwen renmen, mwen ankouraje chak moun ki vle grandi kominote ou pou envesti nan tèt ou. Envesti nan tèt ou se bay tan ou, se vann talan ke ou genyen an pri. m ka di matyè premyè lan, se sa l pran li. Vann matyè premyè la e petèt alavni w yon moun ka transfòme l. Kenpòt sa w ta va ye a, ou kapab fè sa. Fè konnen w, e se konsa demen si Dye ve, w ap vin evolye e jwenn moun ki vin rejwenn ou. Ebyen se pou rezon sa ke mwen menm mwen deside bay tèt mwen sou Instagram pou m kapab ede kominote ayisyèn lan, pou m kapab ede nou a evolye kominote yo sou Instagram. Se vre ke mwen pa gen de milyon, mwen pa gen de santèn, men m panse ke ki a m vini o fi, o fil di tan, paske mwen te lanse m, nan mwensye 3 mwa, mwen fè de bagay ke anpil moun pa fè, san wobo, san anyen, mwen jis sezi opòtinite ke m jwenn sou Instagram pou m kapab grandi kominote m. Gras a fòmasyon ke m pran, gras a envèstisman ke m fè nan tèt mwen paske tout fòmasyon ke m pran yo se de fòmasyon ki peyan ke m te pran. Men lè m t ap chèche, m pa t jwenn, m pa t konnen yon fòmasyon ki te la pou Ayisyen. Mwen pa t jwenn kenn fòmasyon an kreyòl. Mwen te ka deside fè fòmasyon sa an fransè, fè fòmasyon sa an fransè te se jwenn chans pou m te kapab koni a lentènasyonal ke Anpil lòt moun te ka swiv mwen. Men mwen menm, mwen objektif pa m se ede lòt Ayisyen parèy mwen ki pa kapab a evolye, a pran enfòmasyon sa, a evolye sou Instagram. Mwen deside fè l an fòm de fòmasyon, mwen pa fè l an tip de videyo ke m ap pataje sou chanèl YouTube mwen paske sa mande m anpil tan. Li mande m anpil tan, li mande m anpil travay pou m kapab fè, pou m kapab konpile tout. fòmasyon ke m te pran yo e sakrifye de tan. E nou konnen ke anpil Ayisyen defwa lè ke yo jwenn yon bagay ki gratis, yo pa ba l valè. Mwen vle ke nou konnen valè fòmasyon sa. Mwen vle ke nou gen, konnen itilite l. E se pou rezon sa ke mwen fè l nan yon pri ke tout moun kapab gen aksè a li. Si m ap estime valè pri fòmasyon an, se yon fòmasyon ki vo. plis ke 100 dola paske li yon konpilasyon de tout fòmasyon ke m pran si m ta va mande pou m ta va tire tout kòb ke m te depanse pou fòmasyon men non mwen pa fè sa mwen estime ke fòmasyon sa te ka koute minimum 50 dola Men pou bay tout moun aksè e bay opòtinite, mwen deside bay pri de bal fòmasyon an 20 dola. Se 20 dola ameriken. Men se premye fòmasyon ke m ap lage sou platfòm nan. Mwen pa ka kouri al vann nou li konsa. Mwen vle ke tout moun, yon maksimòm de moun posib, tout moun ki ap swiv mwen, oubyen ki pa ap swiv mwen sou Instagram, gen posibilite pou kapab pran fòmasyon sa. Se pou sa ke m deside ke sèman pandan fen out la, depi a pati de jodi a, jiska fen out, moun ki deside lanse yo nan fòmasyon e sitou 100 premye moun yo ap sèlman peye fòmasyon an 10 dola. 10 dola pou kapab konnen kòman pou kapab grandi kominote ou sou Instagram. Pase de lanonima e vin grandi kominote ou sou Instagram. Nan fòmasyon sa li gen tout. 3 pati la nan. On premye pati kote ki gen entwodiksyon an e ki gen chwazi nich ou sou Instagram. Chwazi nich ou sou Instagram se twouve potansyalite ou pou kapab vann sou Instagram. E nan dezyèm pati a, li nou pral wè koman tout teknik pou fè pou kapab grandi paj ou depi a pati de pwofil ou jiska pòs tout sa ke w ap fè sou platfòm nan. Twazyèm pati a, mwen deside pataje ansanm avèk nou tout sekrè m, de bagay ke m fè e eksperyans mwen ki fè ke mwen ogmante kominote m sou Instagram. Mwen espere ke ou sezi opòtinite sa pou kapab grandi kominote ou sou Instagram. Mwen. Menm avan mwen pat bay rezo sosyo enpòtans men kounya mwen wè enpòtans rezo sosyo yo. Entènèt nan moman an se sa ki kapab pèmèt ou grandi. Li se yon nan wòl sou kesyon devlòpman pèsonèl yon moun. E pase a laksyon pou kapab pran fòmasyon an e konsa ou kapab grandi kominote ou sou Instagram. Pou moun ki deside pase a laksyon mwen di nou a trè byento e ou menm mwen espere ke ou rejwenn nou nan kèk jou.